Tout sòlda FAd'H ki te detache ansanm avèk ansyen otorite ki pa t janm itil peyi a anyen yo, yo mande pou yo retounen nan baz prese prese. Genyen anviwon 81 sòlda FAd'H ki te detache ak ansyen manb konseye dechèpiyè ki te nan konsèy prezidansyèl chak moun t ap fè ti kout la, daprè yon nòt ministè defans mete deyò, yo mande prese prese pou sòlda sa yo retounen nan baz. Majistra enterimè, direktè jeneral, minis ak swadizan 10 sakid yo te prezidan yo, ebyen nan moman la yo pral oblije al peye yon ajans sekirite pou vin sekirize yo. Bon, menm ke se avèk lajan leta ankò, sa ak lajan leta ankò yo pral peye ajans sekirite sa yo, men pa gen pwoblèm. Men kanta pou sòlda FADH yo, yo dwe retounen nan baz. Bonjou bonswa tout moun, nou kontan rejwenn nou yon lòt fwa ankò pou rezime demi jounen an. Jodi a se jedi 26 mas 2026. Mèsi ak tout fidèl abòne nou yo kap ankouraje nou chak jou pi plis pou n kontinye sèvi yo. Men kèk pwen kap domine aktyalite a jodi a la. Pandan otorite ayisyèn yo te deja bay yon gwoup etranje 50 milyon dola pou yon dire de yon lane pou mete sekirite nan peyi a, ennan an deja pase. Anyen pa regle, pèsòn enstans nan peyi a pa mande Alix ki mò k te tiye anperè. Ebyen, se nan moman an Wo Komisarya dè Nasyon Zini, HCDH, mete yon nòt deyò kote li pibliye, jou ki te madi 24 mas 2026 la, kote li fè konnen sitiyasyon sekirite a ann Ayiti ap degrade chak jou pi plis. Ant premye mas 2025 rive nan 15 janvye 2026, omwen 5,519 kretyen vivan pèdi lavi yo, tandiske gen 2,608 lòt ki blese, sa ki konfime yon ogmantasyon kontinyèl nan vyolans yo nan peyi a. Rapò a presize gang ame yo responsab 1,424 lanmò ak 790 blese pandan y ap kontinye kontwole plizyè zòn estratejik, sitou nan kapital la, kote yo fè atak sou sivil, kidnapin, pou site sa yo sèlman. Men dokiman an mete aksan tou sou konsekans entèvansyon fòs sekirite yo ki lakoz 3,497 mò ak 1,742 blese. Pou n byen presize pou ou, lè rapò a pale de fòs sekirite yo ki lakoz 3,497 la, ou konn sa sa vle di. Sa vle di, nan moman entèvansyon fòs lòd yo nan katye popilè yo, nan zòn kote gang yo ap opere a, nou konnen, Popilasyon sivil la e li menm ki kòm sèvi boukliye pou gang yo, ebyen ta genyen 3497 sivil ki mouri, epi avèk 1742 ki blese. Bilan sila a soulve kesyon serye sou fason operasyon yo ap mennen ak respè dwa moun. Nan kontèks sa a, HCDH lanse yon apèl pou ankèt serye ak transparan sou zak vyolans yo. Rapò a montre tou yon kriz imanitè ak enstitisyonèl san parèy, kote feblès Leta a ak mank kontwòl sou kèk tèritwa ap agrave ensekirite a, pandan kominote entènasyonal la ak otorite ayisyèn yo envite pou pran mezi ijan pou pwoteje popilasyon sivil lan epi ranfòse Leta de dwa an Ayiti. Men pawòl la, y ap defann dwa moun nan peyi Dayiti. Y ap di peze, ba yo, frape, lage do. Epi, Nasyonzini li menm, l ap kondane. Nasyonzini menm ap mete nòt deyò, l ap di men konbyen moun operasyon yo, nèg lè y ap mennen operasyon nan katye popilè yo, men konbyen sivil ki mouri. Yo pa janm ba nou chif sa yo isit non. Tèt chaje, antouka. Sa ka la ka wè li. Nou prale nan entènasyonal la, Etazini, Izrayèl ak Ajantin se 3 peyi sa yo ki pa rekonèt ke trèt dè esklav Afriken yo kòm pi gwo krim limanite. Eske w wè de zen? Peyi ki di yo se papa demokrasi yo, se yo menm ki vote kont. Asanble Jeneral Nasyonzini an te pwoklame yè mèkredi a trèt dè esklav Afriken kòm pi gwo krim ki pi grav kont limanite, yon konba ke peyi Gana ouvri wout la epi mande pou peyi sa yo Prezante ekskiz ak jistis. Rezolisyon an adopte sou gwo aplodisman pa 123 vwa pou ak 3 kont. 3 peyi ki kont yo se Etazini, Izrayèl, Ajantin epi ak 52 peyi ki fè absansyon, don Le Wayòm Ini ak peyi manb Inyon Ewopeyèn yo. Nou prale nan Mwayen Oryan an, nan gè Iran, Izrayèl ak Etazini, anviwon 35 mò ak 3 mil lèzòt blese grav, se bilan yon frap iranyèn nan kèk ti vil ann Izrayèl. Ti vil sa yo ki genyen 2 baz militè ak anviwon 10 mil sòlda ladan yo, nan yon sitiyasyon difisil kote nan moman an aprè Iran te fin frape yo ak 2 misil ipèsonik sa vin transfòme zòn sa yo ki te trè pezib an chan dbatay. Yon aso ak yon presizyon dyabolik ki fè omwen 35 mò ak 3 mil blese grav. Zam sa yo ki iltra rapid, enposib a a entèsepte, soulve gwo enkyetid nan rejyon an selon popilasyon an ki genyen 2 misil k ap tonbe ladan li ki endetektab. An repons, otorite izrayelyèn yo pwomèt y ap riposte e ripòs yo ap trè sevè. Nou konnen Prezidan Donald Trump te bay otorite iranyèn yo 48 èdtan pou yo te debloke Detwa d'Ormuz lan. Nan moman la a, prezidan an di li fè bak sou iltimatòm li te bay la paske Iran pral negosye ansanm avèk li. Iran reponn, se nan bouch moun li tande li pral negosye ansanm avèk Donald Trump, li menm li poko konn bagay sa a. Li fini pou l di se Donald Trump ki te kòmanse gè a, enben se pa li k ap di ki lè l ap fini. Se yo menm, otorite iranyèn yo, se yo menm k ap di Kilè gè sa ap fini? Pase l pa konnen l nan negosyasyon ansanm avèk moun sa yo. Yon sitiyasyon ki trè konplike, kote Donald Trump li menm li montre yon fwa anplis jan li gen abitid pou fè bak sou pwòp menas li yo. Pandan mache finansye ameriken yo te nan gwo tèt chaje akoz lagè ki te deklannche 28 fevriye a kont Iran ansanm ak Benjamin Netanyahu, li chwazi repouse iltimatòm li te bay pou l anvayi santral elektrik iranyen yo. Desizyon sa a vini nan yon moman kote tansyon yo te nan pi wo nivo paske prezidan an te egzije pou rejim Teheran sispann bloke Detwa Dòmouz la imedyatman. Estrateji sa a gen gwo konsekans sou ekonomi mondyal la, sitou paske plis pase 20 pousan pwodiksyon petwòl sou latè pase nan ti gousèt estratejik sa a. Menm si sitiyasyon an te sanble ap eksploze, menas destriksyon an pa t egziste jan sa te prevwa. Finalman, gouvènman ameriken an deside bay yon ti souf 5 jou anplis sa ki pouse dat limit rive jiska 27 mas la. Toujou nan gè Mwayen Oryan an, Volodymyr Zelenskyy afime ke li genyen de prèv irefitab ke Larisi ap founi de ransèyman militè bay otorite iranyèn yo. Peyi Qatar ta bay Iran 6 milya dola pou sispann atak kont enfrastrikti yo. Atak Iran yo ap sèlman vize baz amerikèn ak britanik yo ki nan peyi a depi 19 lane. Pou le moman, otorite peyi Qatar yo anonse reouvèti administrasyon ak lekòl, selon medya izrayelyen yo. Finalman. Jan bagay la ye la, se chak moun ap bay lajan pou pwoteje sa, pou pwoteje baay yo wi la, sa vle di, otorite izrayelyèn yo di konsa, yo mèt frape baz britanik ak amerikèn yo, men papa Iran, men sa, papa frape pam yo. Piyay. Pandan otorite izrayelyèn yo mande pou peyi ewopeyen yo rejwenn yo nan gè a, ebyen se le moman, prezidan Espay la, Pedro Sanchez, pat pran tan pou l te di, toutan se li menm ki nan tèt peyi Espay, Ebyen peyi a pa gen ankenn gè lap patisipe. E tout sa kal sipòte gè sa se lach yo ye. Se pè yo pè pou yo pa pran sanksyon. Jan nou sot diw la, otorite iranyèn yo di se nan bouch moun yo tande Etazini di li an negosyasyon ansanm avèk yo. Men bò kote pa yo, yo te deja di sa. Donald Trump te kòmanse gè a, men se yo menm kap finil. Yo pat nan yo pa nan negosyasyon. Gen anpil moun kap mande eske Iran ap kapab reziste fas ak premye pwisans mond lan Èske Etazini ap tou pèdi premye puisans mondyal la vre? Lapolis Nasyonal Dayiti te prezante bilan operasyon pou 3 dènye mwa yo, anviwon 50 bandi tonbe ak plizyè zam sezi, malgre yo pat prezante zam ak okenn moun yo te arete pandan operasyon sa yo. Nou konnen youn ki toujou kenbe aktyalite a nan peyi Dayiti, se toujou revokasyon Jacques Ader, se sa moun tap di, ebyen se nan moman pòt pawòl pnh a li menm Garry Desrosiers, Li te fè yon ti pale sou dosye Jakadè a. Jakadè pa revoke, se transfere, yo transfere komisè divizyonè a nan direksyon jeneral. Se sa pòtpawòl Garry Desrosiers li menm li fè konnen nan moman yo tap prezante bilan sa a. Pòtpawòl la kontinye pou l di o moman opòten Jakadè ap genyen pou antre an fonksyon nan enstitisyon men li klarifye pou tout moun ki tap pale de revokasyon yo, se pa revoke yo revoke Jakadè, li te vle fè yon mizopwen sou sa. Nan dosye ensekirite e Louis Widnel ki se yon polisye 33 zièm pwomosyon ki afekte nan dcpj, aprè brigad Kantoto nan Karade te fin wonfle li ebyen sendika lapolis la kondane ak tout fòs li tantativ asasina ki te fèt sou polisye a ki afekte nan dcpj. Enfòmasyon sendika a di li genyen, gen yon pèsonèl administratif pnh ki enplike dirèkteman nan zak sa ansanm ak yon gwoup endividi ame. Sa se yon siy klè degradasyon sistèm nan rive jis anndan enstitisyon an. SPNH 17 mande ak tout ijans DG Paraison, dcpah, dcpj pou pran dispozisyon nesesè prese prese pou arete epi mennen devan jij tout moun ki enplike yo pou tantativ asasina, asosyasyon malfektè ak detansyon zam ilegal. Endividi yo pa rive idantifye kòm Bazile Senfleur, Kazimi ak Senfò Likson, chèf gwoup la, yo konsidere kòm trè danje, ame epi yo gen zam polisye a nan men yo, pyès idantite polisye a, tout bagay. Alò SPNH kontinye, li mande pou tout inite nan pnh la, espesyalman dcpj, pou mete tèt ansanm pou trase, lokalize epi arete endividi sa yo san pèdi tan. SPNH 17 lanse on avètisman klè, si polisye yo pa pran desten yo an men, enpinite ap kontinye touye youn apre lòt polisye. Reveye n, pasivite se pi gwo alye bandi yo, san aksyon, Dwa nou ap kontinye vyole chak jou pi plis, se konsa responsab SPNH 17 la li menm, Gary Jean Baptiste li te fini nòt li a. Men sa Gary bliye, Gary bliye e ke se lapolis ki te mande avèk de zòm tankou nèg ki bay tèt yo non brigad pou ede yo batay. Ou bliye sa wi Gary. E nou menm wi ki te legalize nèg yo ankò papa. 750 militè k ap soti nan peyi Tchad ap deplwaye an Ayiti nan kad fòs represyon gang yo, FRG. Y ap vin fè ti kòb pa yo tou rèd rèd rèd. Nan fen mas la, ap genyen 50 k ap vini pou yo vin enstale yo pou yo vin enstale yon baz, ap genyen 350 k ap vini nan mwa davril la, epi rès la ap vini nan mwad jen an. Ototal, FLG a dwe mobilize 5 mil 500 sòlda etranje. Yon lòt bò, bandi Savyen yo atake aks ki pa lwen Dechapèl la. Anpil moun gentan kouri kite lakay yo depi yè swa, li pa diferan pou Kenskòf tou, kote popilasyon an pa konn ki sen pou yo rele nan jou yo la, yon Kenskòf ke lapolis te deja di atravè pòt pawòl li Michel-Ange Eugène, yo te deja di ke yo rekipere. Toujou nan dosye ensekirite nan peyi Dayiti, ebyen machin kap soti Kafou oblije pase dwat sou Gran Ri aprè fòs lòd yo te fin retire tout vye debri ki te sou Pòtay Leyogàn epi kraze yon pòs peyaj ki te tou prè Richarion an. Sa ki lakoz devan Alaska a sèlman genyen nenpòt 5 pòs piyaj. Pa gen pwoblèm paske la nati a orè di vid. Kèlkeswa tou, depi se yon kote leta pa ka rive, leta pa ka fè travay li, ap gen yon gwoup endividi k ap toujou fè l pou li. A savoir kestyon ki fè remou nan aktyalite a konsènan transfè li enpòtan pou nou di paske o nivo laprès e o nivo rezo yo moun yo plis pale de revokasyon.

Gen anpil lè komisè Jakadèr te komisè Pòtoprens, li te vin pi dewo, li te vin nan direksyon depatmantal. Sa vle di gen de transfè ke li menm li pase pa etap transfè yo. Men dènye transfè lan se de BDO 1 a direksyon jeneral e li enpòtan pou nou di ke tou.

Se youn nan bagay ki te kreye yon panik kay popilasyon an, e Wo Kòmandman an te teni kont de sa, e l te pran dè dispozisyon onivo Enspeksyon Jeneral pou ke nou retounen a sa rele le port uniforme. Se deja yon dispozisyon pou ke nou kapab pèmèt ke moun yo kapab idantifye polisye k ap sèvi yo e k ap pwoteje yo. Sa se youn nan dispozisyon yo. Bon, se sèten ke nou pa vle ban yon garanti a san pou san ke dispozisyon sa a li menm kapab anpeche jisteman dout moun itilize inifòm pnh, paske nou konnen ke gen de komisarya ke bandi antre ladan yo, polis yo te gen materyèl yo, yo gen inifòm yo tou. Sa fò nou klè e fò nou onèt e sensè avèk popilasyon an. Men, dout mezi ap adrese de manyè pou ke nou menm, ofiramezi pou ke nou kapab fè fas a sa.